Mwen ka di sa reprezante kè kontan paske Mika se te yon moun kè l te toujou kontan. E Mika se te lajwa, se te lagete. E se sa k fè nou di nou pap kriye sèlman pou Mika. N ap montre Mika ke sa li t ap aprann nou an, nou aprann li. So nou jodi a nou la pou nou vin selebre lavi Mika.
Bedjine nou konnen ke ou son atis ki la kèk tan men nou ka di nan 2 3 dènye ane yo la Bedjine Bedjine Bedjine èske ou te gen chans pou te travay avèk Mika? Byen sur
premye kolaborasyon kem te fè avèk Mika se te sou yon pwojè nwèl kel te fè pou papa li Wi se vre Yes poul te onore papa li apre sa dezyèm kolaborasyon kem te fè avèk Mika Se te yon mizik ke nou tap gen chans soti dan lè jou a veni, malerezman nou konnen, nou konn lavi, li chwazi fè sa l vle, nou youn pa ka opine de sa, malerezman nou pa gen chans soti li. Men kanmenm nou di w mèsi paske nou konnen non sèlman w se yon moun ki vrèman okipe nan moman an, fè deplasman wè yon atis tankou w ki vini la vin reprezante Mika sa vle di anpil non sèlman pou Mika men pou moun ki renmen w e ki renmen sa ke Bedjine ap fè a. Merci beaucoup avèk tout super branche map di ke sim ta gen poum te refèl m tap refèl si yo ta gen pou yo selebre lavi Mika toujou m tap vini chak fwa m kapab e menm sim ta gen poum anile kèk program kem tap gen m tap fèl paske Mika te reprezante anpil anpil bagay pou jèn yo pou atis yo. Merci Bedjine. Merci Kit Kat. Wi Sam di w la tout super star yo la nèt an jeneral everybody who somebody is here jodi an nou ka pale de Tony mix. E ki la e anndan an deja anpil anpil moun anndan an e Patrick Fabre kap fèm siy la a m pa m pa konnen m pa konnen pou kisa but kanmenm e wè wap wè wap wè lè wap mouri wap konnen m fèk ap pale de ou Tony nou di ke ou la kijan w ye Tony? Anfòm gras a Dye nou la e prezans nou vrèman vrèman enpòtan pou Micala. Tony, nou konnen ke ou son moun ki ap travay nan biznis lan lontan, e ou travay avèk anpil moun, non fason non lòt, ke se nan mizik, ke se nan pwogram, e kisa sa vle di pou ou, on atis tankou Mikaben? On atis tankou Mikaben son full package ke nou pap janm genyen ankò nan endistri a. Yon atis tout tandans, ki fè tout bagay, tout stil de mizik. So, m panse ke li tap trè enpòtan ke nou menm antanke atis ayisyen, pou nou ta kapab fè kontinite a. Ok kom si lè mika ap monte sou stage li gen drapo l nan men l li reprezante ayiti tout kote ke misye tap misye te gen yon bagay ke li tap goumen pou li ki se dwa dotè ke nou menm nou fè swivi an tou moun ki moun ki nan endistri an tou. Tony e m s gon bagay ki fèt jodi an m si ke nou ou ap viv li menm jan avè m tout moun la tout atis la tout tèt ansanm ke nou swadizan di ke nou pa genyen an jodi a li diferan kisa ke lanmò mika aprann ou? E l aprann mwen yon pakèt bagay e kom si Li montre m ke mwen menm avè w ki la, m pa plis pase w. Kòmsi gen de moun ki panse konsa, ke yo plis pase lòt. Se ti souf lan sèlman ke nou genyen. M panse ke avèk lanmò Mika gen anpil egzanp ke pou Ayisyen, atis yo pran sitou. Se pa annik, paske m se yon bagay ke m garanti w. Y ap annik sot la, menm bagay la ankò. So m pa wè kijan ke mwen menm mwen pral mande pou sa chanje. Men gen yon kesyon de konsyans. Eske y ap pran konsyans de sa k pase a? M pa vle kòmsi se tout bèl pawòl kap bay la bon mi ka dis mi ka dat epi tout moun sot la yo rive deyò brrp menm bagay la ankò. Tony nou diw merci e de fèt ke w te fè deplasman an epi kouraj. Mèsi anpil e m te kontan avè nou one love. Tony mix e m prezante pou ou. Bon Mika Mika tap fè nou tap fè menm djòb nou te nan menm domèn e fòm di w mizik ayisyèn nan pèdi yon bon grenn On gwo jwè e son jwè ke nap sonje m panse Ayiti ap sonje pou tout rès egzistans li e nou te vin la pou nou te vin bay respè a e fanmi an respè a e nou fè l avèk jwa epi a kè ouvè. M di w mèsi paske m konnen ou pa yon moun ki deplase fasil, prezans ou sèlman la vle di ke Mika te reprezante anpil pou ou. Wi, wi, trè enpòtan paske m panse sa li. Li enpòtan pou n rekonfòte fanmi fanmi Miken, sitou madanm ni avèk timoun yo. Nou swete ke Bondye kontinye veye sou timoun yo k ap grandi epi nou menm n ap kontinye fè travay Mika t ap fè a, n ap kontinye l kote l kite l la. Mèsi Pipo, mèsi. Nou konnen ke Pipo pa yon moun ki renmen pale souvan men kanmenm e kelke mo. Vwa Mesye Tonton Bicha mwen renmen Tonton Bicha mwen renmen kouman w ye la a? Ebyen nou la a KitKat e bon an reyalite nou prezan nan selebrasyon lavi e Mikaben kòm ou konnen nou pèdi yon gwo potorik gason yon mizisyen yon yon frè yon aktè de sinema puiske mwen patisipe nan yon fim avè l ki poko sòti. Donk kou a di pou nou. Bicha e jodi an son selebrasyon de la vi e youn nan kesyon ke map poze plizyè moun jodi an e ou se premye an e kisa ou wap pi sonje de Mikaben? Woo jan misye te konn ap ri misye toujou ap ri li gon bò li di ou yow yow epi tou li toujou gon projè ke lap prezante lè w al lakay Mika 8 è ou ka kite a 10 è du soir. Donk nou pèdi yon moun ki tèlman gen pwojè, bagay pou l te mete deyò ke l pa mete deyò, men Mika ou toujou vivan nan kè nou e n ap pwofite okazyon pou nou di moun sou entènèt yo ou gen dwa.